Hello guys, bonjou, bonswa, kòman nou ye? Se zanmi nou Wetia Fins. Jodi a mwen tounen bak avèk yon lòt bèl videyo pou nou. Videyo jodi a se eske mwen regrèt anpil mwen te pran wout raje pou mwen antre Ozetazini e 7 bagay ki make m nan pakou sot depi Brezil pou mwen antre Ozetazini. Ok mes amour, avan mwen kòmanse videyo a m ap pran yon ti tan Pou m kapab remèsye tout ansyen ak nouvo abòne mwen yo. Mwen gen yon lanmou ki trè fò pou nou. M ap envite ou menm ki pase sou kanal la kounya, ki pa ko abòne, ou kapab fè sa kounya la. Ou p ap regrèt. Sou kanal Widya Films, gen anpil enfòmasyon ki trè enpòtan e k ap ede ou anpil anpil anpil. Ok mes amours, pa bliye. Abone avèk chanèl la like komante epi pataje video mwen yo bay yon zanmi ou fanmi ou pou plis moun ka fè pati ti mwe ti a fans ok mes amour rete pou intro a map retounen aprè yon ti ok mes amour mwen retounen back mwen kapab kontinye video a pou nou. Lè n ap fè wout sa a mezanmi, fokis. Mwen toujou di nou sa. Malgre mwen pral esplike nou videyo a mwen menm, mwen toujou di nou lè n ap fè wout sa a, fòk nou pridan e fokis. Ok mezanmi, èske m regrèt ke mwen te fè wout apye a pou m antre Ozetazini? Èske m ka di ou m regrèt ou non? Pandan m rive isi a, mwen pa regrèt ke m te fè wout lan. Men, nan pakou a, mwen te santi m te regrèt, m te di, O! Pito m pa t vini pou sa m te wè k t ap pase devan je m. Mwen te di, pito m pa t vini, pito m te rete Brezil. Si m te Brezil, men kòman sa tap ye pou mwen. Gad jan m vin pase mizè. Mwen te di, mwen te regrèt. Men apre, lèm vin rive Meksik, e mwen di, mwen retire afè sa, regrèt sa nan tèt mwen. Ok mèzamou. Sa k te koz mwen te di m regrèt ke m te fè wout lan. Nan pakou sa mes amour, pakou a pa fasil. Depi lèm kite Brezil pou m antre Meksik, se pa bagay ki fasil. Se pa bagay ki fasil. Gen bagay papa w, manman w pa t fè, pa t wè. Ebyen ou menm, ou wè ou aje w pou w kapab rive reyisi nan lavi. E sa k fè, pandan m pral esplike nou videyo sa a, mwen toujou di, yon jèn ki Ayiti, Poko janm konprann sak rele lavi. Men depi ou kite Ayiti, te mete la Sendomeng ou ale, wap konn sak rele lavi a. Ou wè lè manman ou papa ou travay, yo voye ou Brezil, Chili, ou wè malgre se ou menm ki te pi piti, e men se ou menm ki preske pase pou pi gran, sak koz. Ou gen yon responsabilite sou tèt ou paske wap travay, travay wap travay la se pou kapab reponn avèk bezwen fanmi ou, manman ou, papa ou ki Ayiti se poutèt sa yo te voye ou pati, depi yo gen yon pwoblèm se ou menm yo ap rele avan e malgre te gen plizyè pitit e se ou menm yo ap rele avan pou di kisa nap fè, kisa nap fè. Ebyen ou menm ki Ayiti jèn k ap gade m, gen anpil bagay ou ka kòmanse aprann Ayiti. Sa vle di mete nan tèt ou, lè ou kite Ayiti, se Ayiti ou p ap travay, se Ayiti ou gen 25 an, 30 an ou kay paran ou, se paran ou k ap fè tout bagay, ou p ap leve ni lou ni lejè, ebyen lè ou kite Ayiti ou pral konprann sa k rele lavi. Lavi pa fasil pou afwonte. Lavi pa fasil. Lavi pa fasil. Pou ou rive reyisi nan lavi ou, fòk ou menm menm ou pran tèt ou o serye e konn sa ou vle. Konn kòman pou ou panse e reyaji yon fason. Lè ou ap fè sa ki pa bon, ou ap konnen ke sa m ap fè a pa bon, Pou m rive tèl ba fè tèl bagay, pou m rive akonpli tèl bagay nan vi m, se pa chemen sa pou m pran, se chemen sa pou m fè. Ok mèzamou, ebyen, lè yon moun kite Ayiti, li rive Brezil, li rive Chili, se lè sa li pral konnen leve bonè, li rantre Ozetazini, pa gen tan, se travay sèlman, travay sèlman, travay sèlman, ebyen se lè sa ou konn sa k rele lavi. Ok mes amour se le sa ou konn sa ki lavi nan komante dim anpil jen nan nou menm si se pa pandan nou ki te ayiti nou konn sa ki le lavi le nou ayiti se manman nou kap fe tout bagay nou pap travay ka pa gen travay tou si te gen travay nou tap gentan konprann bagay men ayiti pa gen travay se lekol wale epi fini lekol chita san regle anyen men le ou kite ayiti wale nan yon lot peyi ou pral travay ou pral lekol. wap konnen sa kre lavi a, ou pap gen tan pou pale ak zanmi, ou pap gen tan pou nan plede di yo te di, yo te di. Lè ou rive Brezil, ou wè pou al travay chak jou, katrè di maten, se manman ou ki te konn fè bagay sa yo Ayiti, madan Sara, men ou menm ou te mèt gen 18 an, se lè sa ou pral konn sa kre lavi lè ou rive aletranje. Lè ou paka chita lakay la pou pa peye bil, fòk ou manje, manman ou pa la, papa ou pa la, fanmi Ayiti pou voye je sou yo, enben lè sa a wap konnen chita babay, se lè sa ou pral mete yo pou sa pou ou afwonte avèk lavi ou e pou reponn avèk bezwen fanmi ou yo. Ok mes amours, se yon ti konsèy mwen te twòp bay. Lèm kite Brezil, depi nan kòmansman kite Brezil mwen te santi bagay la tap difisil. Mwen fè pakou Pérou, Bolivie, Colombie, tout pakou sa yo nèt, te gentan santim pat byen menm. Lè m rive sou dlo a tou, m pa t bon ditou. Pou jiskaske mwen antre Meksik, bagay yo pa t bon. Se lè m rive isi a ou repoze. Lè w kite Brezil, se lè w rive isi a w ap repoze. Tout tan se nan pakou yo. Malgre Meksik ou te yo te anfèmen kay ou rete. Tèt ou cho, tèt ou cho mèzamou, tèt ou cho. Se lè w rive isi a, malgre jan bagay yo ap ye pou ou, se lè sa w ap santi w ap di mèsi Jezi, mwen rive a la destinasyon malgre jan sa ye, mwen te bezwen rive, m p ap bay tèt mwen pwoblèm ankò. Men depi se N ap pakou yo depi Bolivi pou jiskaske w rive Meksik mezanmi bagay yo pa fasil. Ok. Wi mwen te di mwen te regret paske m te pran wout la. Paske pou sa mwen k tap pase devan je m pat ka simonte yo. Men m te mete fòs nan mwen menm pou m te ka rive kote m te vle a. Rive a. Mwen te di non. Mwen regret. M pat sipoze fè wout la. Epi m pat menm ko atake forè darien lè m tap di sa. Se nan pakou Bolivie yo pou m rive kote m te di m regret m te fè wout la wi. Yon sèl sware ke m te rive yon kote, e kote sa a, ki jan li rele? M pa sonje. Lè moun ki konn wout la ap konnen, lè w pral rive bò dlo a, nan zòn nan ou pase avan pou rive bò dlo a. Tou nan Kolonbi a. M pa sonje. Pasto? Èske e Pasto? Wi. Pasto. Nan kòmantè nou kapab di m si se Pasto avan ou rive bò dlo nan Kolonbi, kote pou al pran bato a. Men nan sware sa lè m te rive m te fè de twa jou nan pakou a m pa t benyen epi lè m rive nan sware pou m t al benyen lè m kouri pral benyen kote m t al benyen an m pa t santi li te fè m byen enben se depi lè sa bagay yo pa t fè m byen bagay yo pa t fè m byen paske m pa t m te rive pou m te benyen an m pa t benyen ankò malgre m te gentan retire a sou mwen men m pa t benyen ankò sa pa t fè m byen ditou kote sa ok epi. Mwen te di mwen te regrèt ke m te fè wout nan, e sesi sela. Men apre, mwen vin reflechi mwen di non, m pap di m regrèt, paske tout sa w ap fè pou w rive nan lavi, gen anpil bagay w ap rankontre sou wout ou. Fòk ou fokis, fòk ou pa gade avèk sa w ap rankontre yo. Gen bagay ki paret an fas ou ki fè w dekouraje, ki ap fè w di w regrèt vrèman. Men pran kouraj, pran fòs. Ebyen m te pran fòs, m te di m pap di m regrèt ankò. Fòk mwen rive kote m prale a. Ebyen, 7 bagay ki make m nan pakou sa. Premye bagay se kite fanmi m ak dlo nan je. Poukisa fanmi yo te tris e kriye anpil? Se paske yo toujou gade sou entènèt la kòman pakou a ye, wap pase sou lanmè, wap pase nan raje, wap domi nan raje anba tant, epi se mwen menm ki premye pitit, sa te fè gwo efè sou fanmi an, bagay sa te make m anpil, e malgre m tap kite lakay mwen pou m te ale, malgre se pat pou kont mwen a mari m, m tap kite. lakay mwen pou m ale, men sa te make m anpil. Te gen yon ti chan mwen te chante lè m te kite yo, Lè nou youn kite lòt, sa fè nou tout lapenn. Chan sa se li m te konn ap mete sou stati m. Se pataje mizè nou, nou pote pakèt lòt. E se premye bagay, premye bagay ki te make m lè m ap kite Brezil. Fanmi yo te tris, yo t ap kriye dlo nan je, yo pa t ka al kondi m paske yo pa t wè mwen menm ki pral pran wout sa. Sa ka rive yo pa janm tande m ankò. Se poutèt sa. Mwen te kriye anpil. Mwen te tris anpil. Paske m se premye pitit fanmi an tou. E sa pa t pote yo byen lè wè m prale. Men lè m te vin rive Meksik. Men lè m te vin rive Meksik. Mwen te rele papa m. Mwen rele mama m. Mwen di, Grasadye, mwen Meksik. Se avèk lajwa pou yo t ap pran nouvèl sa a. Malgre jan m t ap esplike yo kòman sa te ye, kòman pakou yo te ye, men yo di, Grasadye, nou tande pitit mwen an. Grasadye m rive. E sa te fè m kriye anpil. Sa te fè m kriye anpil. E lè w wè ou gen respè pou manman ou, respè pou papa ou, respè pou fanmi an. Son bagay ki fò anpil. Gen timoun kap annik pran wout la yo ale. Pa yo pa deside yo. Fanmi yo pa deside yo. Gen kap kite lakay yo pou yo te pran wout la. Se dlo. Paran yo ap voye dèyè yo. Ale, ale, ale. Men mwen menm. Li pat konsa si ak dlo nan je. Mwen tap kite. Brezil. Fanmi yo pat ka reziste. Ok. Sa se premye bagay ki te make. Lè wap kite, lè m kite Brezil. Dezyèm bagay, se kote m te di nou mwen rive, Pasto, m te rive Kolonbi, bò dlo a, e kote mwen te ale pou m te benyen, m te pi retirad sou mwen, epi m pat benyen ankò, pou jan m te wè kote sa pat an pozisyon pou menm yon yon bèt te benyen, m pa bezwen di w pou mwen menm, malgre se peye nou tap peye, pou m te benyen. Sa se dezyèm bagay ki te make m. Twazyèm bagay ki te make m, se lè m rive Kolonbi. Lè m rive Kolonbi epi nou achte biyè, epi depi lè mwen te wè dlo a, mwen pa t ko rive sou dlo a, depi lè mwen te wè dlo a, epi sa Yo di, se nan dlo, se sou dlo sa m pral pase. Yo di, men bato an, men se bato sa m pral monte. Ebyen, sa se twazyèm bagay ki te gentan make m. Katriyèm bagay ki make m, se pandan mwen sou bato a, epi bato a fè yon move, move bagay. Move bagay sa, Jan m te ka di sa, chofè a fè yon move kout, ki jan ankò, epi bato a sot anba e plop. Mwen gade mwen tou koum se Jezi, se Jezi sou dlo sa, epi lè m pral rive, kote nou pral rive a, swa nou ka pran konsi minit, se lè sa n ap kite bato nou te ye a, pou n ap janbe sou dlo a, pou n al nan yon lòt bato, pou yo al depoze nou. pou te konn kòmanse pakou wout la e pakou dlo sa te make m anpil. Lè m ap pale a papa m, papa m di, Bagay k rele lanmè, bato, bagay m pa fè yo epi Eli ou fè pitit mwen. Katriyèm, li te make m anpil. Li te make m anpil pakou dlo. Senkyèm pa bagay ki te manke m, make mwen nan vi mwen nan pakou sa, se forè darenyen. Forè darenyen pa piti non guys. Se lè sa, m pa t aprann dòmi nan raje, m pa t aprann dòmi anba tant, Ou pral aprann dòmi sou tout vye bagay atè. Ou pa konn sa yo ye. Se lè pa kou sa tou m pral aprann bwè vye dlo ki pa nòmal. Nèk bese bouch mwen nan lekòl la, moun fin pase epi bwè dlo. Pakou sa a make m anpil. Se sekyèm bagay ki make m. Katryèm bagay wi, katryèm bagay ki make m anpil. Dòmi nan raje anba tan. Fè 3 jou w ap mache nan w raje. Dòmi nan raje a, manje nan raje a, leve nan raje a, mache anpi, sizè detan ap moute mòn, bagay sa make m anpil, e li fè m tris anpil. A chak fwa m sonje bagay sa yo, kote mè a m di tout a Jezi, m di m pa p dekouraje ni tou m pa p plenyen ankò, paske m wè twòp bagay devan je m ki ta pou fè m desi, ki ta pou fè m dekouraje. Men, m pa gade ansanm avèk bagay sa yo ankò. E, bagay ki make m, se nan menm pati katriyèm nan, nan Forèdare a, mwen te rive yon moman epi yo toujou di vòlò, vòlò, vòlò, ap kontre avè w nan raje a. Epi, m ta pral kontre kat a sik gason yo gen zam nan men yo. E lè m pral kontre avè yo, mwen te bese atè anvan m pral, anvan mwen, anvan yo rive sou mwen, mwen bese atè m pran anpil labou ki m basinen figi m, m basinen nan figi m tout tèt mwen, tout cheve m, pou yo ka, si yo ta rive sou mwen pou yo ka wè move bagay lèd m ye, pou yo pa rive sou mwen. Sa e tou nan menm katriyèm bagay la. Pakou Frè Darye, Pakou Glwa, nan Pakou Frè Darye ki se katriyèm m di, m pa konnen. Ok, Pakou Raje sa se senkyèm, Glwa se mwen. Pakou kite Brezil la se youn, kote m te benyen an se de, Pakou Glwa fè twa, Frè Darye fè kat ok, sou kat mil. Se tout pakou sa yo nan 4 la ki te banm pwoblèm. Pou senkyèm nan, bagay ki make m nan wout la, se lè m rive Meksik. Paske malgre ou fin pase Forè Dariyen, lè pou antre Kosta Rika, Nikaragwa, ay Gwatemala, Ondiras, ou pase nan ti raje kanmenm, ou pase nan ti dlo kanmenm. Tout pati sa yo fè pa pati. Li katriyèm nan, se frè Darien. E senkyèm bagay ki te make m se lè mwen te Bagay yo pa fasil lè ou rive Meksik. Lè mwen Meksik, ta pa tjou la chaje moun.

Nan yon 31 desanm, epi m al antre pou m achte nan yon ti makèt pou m te ka fè manje premye janvye 2021. Lè sa, nan 5 è aprè midi, yo antre sou yon ti makèt la, yo ale zam sou mwen. Sa te fè m fè gwo sezisman. Sa se, li te ka an premye pozisyon, men se sou ling bal ansanm avè li, sa k fè li vin an sizyèm pozisyon. Li vin nan sizyèm pozisyon. Yes, li vin nan sizyèm pozisyon. Bagay sa pat pote m byen ditou. M te sezi e sa te fè gwo rive, fè gwo efè nan lavi m. Sa fè mwen toujou ap panse ak 7 bagay sa yo e resite yo souvan epi pou m kapab reprann fòs mwen. Epi setyèm pou fini, Se lè, m p ap di se bak non, m p ap di sa konsa. Lè m rive Meksik, nan yon moman ke tounen Ayiti, e pou m kapab tounen rantre Ozetazini. Se sa. Sèt bagay sa yo, se li ki make. Malgre m ekri yo nan telefòn nan, Men m bay li nan tèt pam men m ka konfiz nan bay yo de nimewo a nimewo men se bagay sa yo ki plis make m nan wout la. Konsèy mwen, kòm depi anvan m kòmanse videyo sa mwen te gentan bay anpil konsèy pou jèn yo. Pou rive pou rive nan lavi fòk ou gen yon rèv e fòk ou fokis. Pa kite sa moun ap di fè ou dekouraje. Paske nan setyèm nan, m jwenn anpil bagay ki te ka pou fè m dekouraje. Men, m te plis ankouraje lè sa te vin fèt. Men, jodi a, mwen rive. Etazini pa paradi. Etazini pa jan nou tout panse l la vre. Etazini, son peyi foulay. Moun nan fè foulay avèk sa l genyen. Li travay pou l fè foulay avèk sa l genyen. Men ou menm ki pap travay ou menm ki fè TV ou poko ka nan foulay sa. Ou ap gade foulay yo, men ou menm ou poko ka nan foulay. E ou menm tou ki pase tout pakou sa yo pou antre Ozetazini, ilegal, m pa kwè ou menm ou ap janm ka nan foulay. Si tout fwa w ta nan foulay ou kapab, men mwen menm M pa konn map janm nan foulay. Lè wap reflechi, kote w sòti, e ke sa nan peyi ou sòti pou antre Meksik. Lè w vin Meksik ou pran yon tan ap pase mizè, dòmi nan tant, ou pa ka anfèmen kay, ou pap travay. Se moun kap voye èd pou ou, kap ede ou pou antre Ozetazini, Pou nan fè foulay? Ebyen ou pa konn sa w vle madam, ou pa konn sa w vle mesi. Jèn fi, jèn gason nou pa konn sa nou vle. Malgre tout moun ka ap fè foulay, men nou menm ki fè pakou sa yo, nou pa nan foulay. Mwen tris, mwen vreman tris, se jan m ap esplike nou videyo a. E ou menm k ap gade videyo sa kounya, si w gade videyo sa ou pa abòne, poukisa? M pran tan m pou m kapab fè videyo pou nou. Abòne avèk chanèl la pou mwen please. Pataje videyo mwen yo please. Pou plis moun kapab konnen m. Pou plis moun kapab tande e gade videyo mwen yo konsèy mwen pote pou nou nan pakou yo. M renmen nou anpil. Videyo a te ka pi long mezanmi. Pase gen pawòl pou m ta pale. Men nan yon lòt videyo nou kapab jwenn lòt sa mwen vle pale yo. Ok mes amour pa bliye redi a fin semen ou anpil nou toujou rete branche sou kanal lan e nap re wè ankò nan yon lòt video bye bye a la prochèn.